Pale sou dosye Johnson Napoleon m wè laprès yo bliye depi 2020 nou sonje la a lè m vini imigrasyon depi 2020 lè m ap goumen pou Johnson Napoleon m te di yon jou n ap jwenn jistis e jodi an m ap di peyi a se pa Morvan ki bay tèt li jistis son desizyon Kanada sòti. M genyen l la, m pral moutre nou l, m ap voye bay laprès. Wè l kouri, paske misye konnen l pral pran dizan prizon. Li kouri, li di o m mande Jenson Napoleon eskiz. Men, depi 2020, ou kanpe ou di ni Ti Youri ni Jenson Napoleon kòm ti nèg Matisan, se 2 kidnapè, se 2 vòlè. Inivèsite nèg la pa bon. Inivèsite vòlè, l ap fè kadejak, l ap fè gang. An m eksplike nou kiyès ki Jhonson Napoléon. Jhonson Napoléon se yon frè li ye pou mwen, se yon zanmi, se yon nèg ki sot nan geto menm jan avè m, ki soti Matisan 1, jodi a ki konstwi tèt li anndan peyi a, nan kapital la. Jhonson te ka bandi, li te ka nenpòt bagay, men Jhonson te oryante l. Anben jodi a se yon desizyon, se yon dosye desizyon lajistis Kanada soti. Ban m montre nou l. E mwen konn panse se pa yon moun ki pa gen achiv men li.

E bagay la pa pale mwen yo tout rete sou morvan morvan gen wendy fèl tou esak pap wè nan jou an ou ka tande TT dil mande tiwi eskiz esak fèm ap redil ankò yn fwa mwen menm m son prezidan yon platfòm politik lèm ap fè politik m kòmanse fèl avèk youri chevri e tout moun anndan peyi a ka konn premye manadjè ki vin avèk mouvman konpa di avèk nemon jean baptiste ki te manadjè djakout Tout moun konn kiyès ki Youri, tout moun konn kiyès ki Ti Youri. Ti Youri depi l tou piti, a 17 an lè m al nan Lavalas premye nèg ki mennen m li rele Mèt Aviol Fleurant ki yonn nan pi gran avoka k pase minis planifikasyon peyi a. M pa ta pa gen kontak. M pa ka ap fè politik wot nivo prezidan yon platfòm politik e m nan imigrasyon m pa gen kontak. E jodi a nan jou k ap vin la e m di Theriel Thelus tann pa w menm. Nou fèk pran Morvan. Men nou pral pase pre lòt ti chen an Frans lan. Wendy fèl. Men nou pral rive sou TT. E TT nan jou kap vin la, li pral resevwa yon manda. Gon bagay ki rele Eddy Paul. TT pat konn sa? Nèg yo genlè pa konn sa. Lè ou wè se yon peyi, yon peyi, ase tout moun ap drive men yo pa konn sa. Apre di yo sa. Mwen se fanmi yon ansyen anbasadè Benjamin, yon ansyen depite Grant Rivière au Saint Jacques Benjamin. Mwen se fanmi yon ansyen pòtpawòl lapolis, yon ansyen pòtpawòl enspeksyon jeneral komisè Jean Claude Benjamin. M pa ka pa gen kontak. E m te di nèg yo, bat chen an tann mèt li. E sa k fè n apre di l ankò yon fwa. Morvan, bagay ou gentan moute pran devan pou mande eskiz, ou lach anpil. E nan jou kap vin la m gen pou m al depoze yon plent kont Morvan tou pou yon pakèt jèn li fè abi tou. Jodi a se nou vin wè se Thomson Napoleon. Men nan jou kap vin la apati de lendi kap vin la nan pakè Pòtoprens m pral mande komisè gouvènman m met Eddy Paul dèyè Morvan. E jodi a se Thomson Napoleon nou sonje l te di kadejak. Inivèsite l pa rekoni. E la près la bliye rapid pandan 2020-2021 ou fè 3 zan w ap sal yon moun san prèv swadizan ou di w gen chinwa. Men jodi a m ap redi yo sa nan jou k ap vin la m ap fè nèg yo respekte mwen menm m te di sa m pa gen foli ni Biden ni sesi. Imigrasyon m pa ka ap touche 10,000 dola m pral nan Biden sa m bezwen nan Biden abolotcho ka al nan Biden. Men map redi w ankò yon fwa, jodi a fòk egzanp la trase nan peyi an. Pase jodi a, ou imajine w, se leta di w travay, pou al pran ti djòb yo di w abolotcho. Non, men etid ke m te fin fè nan lari a, map goumen, map batay, etid ke m fè nan lise yo de premye ane a la filo, etid ke m fè nan inivèsite a. Ou la? Ou la? Se sak fèm lanse apèl sa a jodi a e m lanse apèl sa a nou pa bezwen fòs lame etranje Kenya nou pa bezwen bagay sa.